Poukisa li di sa? Eske ou gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avè l? Mph.
Pwoblèm nan e depi lè bagay Roody a pwoblèm nan kòmanse. Paske m te, m te jije, paske m te gentan al joure Roody, lè m konn bagay la, se apre lè Roody vin eksplike m rele manzè, m di manzè men tèl bagay ou fè, ou voye kaka la. Si w an on nèg ou pa ka ap trete nèg la konsa, w ap fè tout mal, malpwòpte sa yo. Depi lè a l fache. Epi m al an Frans yo poze m kesyon, m tjò di sa m santi a. Depi lè a l fache. M pral di on seri de pawòl baz. M pral di bagay pou moun pa konnen, pa konnen la m pral di, e m ta renmen ou rekòd sa m pral di a. Lè w wè, ou sonje gen yon pwogram manzè t ap jwe nan Fashion, tèl bagay, Fashion Show. M te abiye an Chicago Bulls. Moun yo ka al sou YouTube y ap rejwenn tout bagay sa. Gen de bagay si m mete yo deyò la moun p ap konnen.
Mwen video a. Mwen video a. Lè sa, lè sa m rete New York. Lè sa m te marye a Daphne, m pot ko divòse, m rete New York. Manzè rele m, li di m li gon show la, se sèl mwen k pou fè l pase bèl. M peye tikè m, m antre Ayiti. Poutèt show manzè a. E se si lè m rive nan show sa, kiyès ki te manager sèn se Michel Chatey. Show by fashion nan. E tout moun met al sou youtube ap wè show ui bagay la. Telman m panike, gen kote m pèdi m bliye mizik la, m fè freestyle. Moun pat konn sa. M fè freestyle m ap enpwovize ansanm avèl epi li jwenn mwen nou fè freestyle nou balanse. Ou rete Michel manzè. Saben ale, wè ou di ou boy, e sak fè wè ou m ka gen pwoblèm avèl sa e frèm. Li gen bagay li ki di pap pale yo paske manzè ka di sal vle de li sa afèl li gen dwa pa vle pale paske li te dan gou men gen de bagay li pa vle rive l ankò. Michel Chatè ale pou l monte sou sou stage la pandan Rutshelle ap chante anvan m jwe pouki m pa konprann nan pou l al rale mikwo nan bouch Rutshelle. Se mwen k bare Michel Chatè m manke goumen a Michel Chatè m di m a tou pap ka ban l al fè sa. Gen bagay lè map pale moun pa konnen yo. M monte m fin jwe pou yo pat konprann men apre lè fin jwe li tèlman kriye mwen kap konsole li m di l non mèt relax sa yo nan pakou w. M pral pran Grammy Award nan Le Lanbi. Yo mande m ki atis m pi fyè nan tout karyè m ke m te travay avè l pou yo ba mwen yon Grammy tou m di Rutshelle Guillaume. E Roody roodboy tout nèg ka gnyn prèv yo moun ka di bagay manzè pat menm konnen m relel li fè Roody depozel mal nan le lanbi avèl yo remèt mwen yon plak yo banm yon plak men plak sa lakay mwen plak pal la lakay li lè sa m kite lè m kite le lanbi nal jwenn Roody roodboy kay ti antito maestro nan delma anfas epi dor la. Kilè bagay lè map pale yo moun pa, m pa vle pale de seri de bagay. Kounya la lè w rive nan limit engra w engra. M pa defann nèg. Richard Cavé m pa konn ipokrizi l, m pa konn wadèvè sa l ye. L fanatik sa l vle l fè sa l vle, I don't care. Men se youn nan nèg nan etchenmay la m pa janm wè k nan kont a moun.
Yeah. Nenpòt sa w te ka gen a Richard Cavé kenbe l. Derespektan manzè fè ankò. Manzè chante yon mizik ou di pandan l di l pat konn tande l dat much, enpi l di l chante l pi byen ke mèt mizik la. Tout sa e frekansite.
Wi, derespektan. Nèg sa gen dwa pa reponn ou, men fantom nan l gon pwen. Fantom nan gon kwe pasem renmen m son rapè myem son bad man anvan m te rapè pa pa konprann yon nèg wèm ap rap la m son dou non m pa dou rap atis ka fèm vin chanje m pat vòlè tou m pat kidnapè m pat bandi non men lè w pote boure m jere w jan pou m jere w la. Prensip. On moun panse se rap ki banm respè, m te gen respè nan baskèt, nan mache nan tout geto, nan tout sans. Ou wè m lè ou m swaf on kèf kleren kounya la. Ou ban mwen l, m dwe w respè pou tout vi m nèt. Si m mò on jou ou mande m sa k gen la m di w kisa w te ap rele m nan pandan m vin fantom nan? Fò w fè m sonje lè m pat sou anyen san w te ban m on kèf kleren baz. Ou pa repwoche m.
Ann fete.
Ou pa konprann. La moun pa konprann men, wè zanmi a e konsa David ye. Lòt nèg barikad yo pi modere, yo pap fè w sonje men n ka fè w sonje, si w vle. Apre sa, lè m fin fè mizik pou ki yo pa t konprann mwen, m pran yon menw nan barikad pou fè kwè yo pa t menm konnen w menm, yo pa t menm vle w menm. Yo te dakò chwazi pou lòt moun vini, m di non. Lè sa te gen Samantha ki te konn ap chante, yo te vle Samantha. Sa m ap di la, frè David ka te manti, se manti, m di non, an n pran Rutshelle. M fè w chante nan stop. M fè w chante nan sesi, m fè w chante nan sila. Kounye a jodi a ou pa ka ap di kòmsi ou pap travay avè m. M pa bezwen travay avè w. Lòt lè m travay avè w e pa ou k fè m gen non. M fè w gen non. Kòm ou pa respekte l ou pap chante mizik mwen.
Waww. M panse, m panse manzè anraje lè li, lè li di sa tou. E, non men, èske ou pa, pa t gen yon jan ou te ka jere sa avè, avè manzè?
Hein?
Eske ou pat gon jwè? M jere sa plizyè fwa. Tande, e pa premye fwa m wè manzè ap pale de Fantom. Pandan nou pa nan ouvè bouch la. Mande manzè si m janm, dènye tweet m konnen m te fè m te, gon mizik li te sòti m di mizik sa pwofesyonèl anpil wi, m renmen sa. Men sèl mo m konnen m te di. M pa janm di yon mo mal de manzè. Depi apre lè m te fin pale an Frans la sa m te di a e m kanpe dèyè l. Manzè pa gen talan ankò, talan ale.
Oh!
Kounye a e bòbòt la k ap pale. Se mo sa moun yo gen pou yo avè m nan? Je yo bòbòt la. M wè gen yon Roody Delpé, m wè gen yon Roody Delpé k pale. Sa k Roody Delpé a? Sa m fè nan mizik Roody Delpé jan m fè l nan vi l? Roody Delpé pa kou gen yon hit ki sot lari an fas la non. K ap vin pale. Moun pa pale de mwen. Lòt nèg ka ap bere moun, mwen m pa bere moun. M respekte moun ki respekte m. Ou pa respektem tou m pa respektew. Roody Delpé.
Non mwen msap vin ouvè bouch li pale. Son ti kibòdis wi yo jwe ti kibòdis gig 150 dola w. Mwen menm lèm kanpe yon kote m fè 30 minit m fè 3 mil. Defann bòbòt ou si wap defann li. Men demen pi ka apre lè yo pa bezwen wè w la ankò paske w paka konpoze ankò yo ba w menm bagay la pou vin pale. Paske tout moun te konn wè lè wap, lè lò, lè, lè moun ap bo avèk moun sou stage, kounye a jodi a moun sa pa gou nan bouch ou ankò. Tout moun gen kou pa yo.
Wap pale.
Non m pa vle pale non men bon, bon m pa vle moun pale de Fantom paske mwen m pap sere kras.
Ke yo poze.
M pap sere kras.
Ok, kounye a, Fantom, si pa aza,